Ki tip de dokiman w ap bezwen pou w al pran viza an Ayiti? Nou te fè yon videyo, nou te esplike ki dokiman w ap bezwen pou te ka aplike nan pwogram nou la Brezil la la. E nou te bay dokiman moun Ayiti ap bezwen e moun Brezil la kisa l ap bezwen. Men mentnan, lè w pral pran viza sa, ki dokiman w pral bezwen? Apre ke w fin apwouve, e de sa nou pral pale la mentnan. Men avan tou, non pa m se Max, e ou ka toujou antre an kontak avè nou pou kèlkeswa dout ou gen, oudimwens Si w gen yon dout de pwogram nan, ou di mwen si gen yon bagay, si w vle aplike, ou ka toujou antre an kontak avè nou. Nou pa Nou pa pran anpil lajan nan men w pou n fè sa, se trè se trè ba ki pa plis ke 200 reyal, ou konprann, ki pa plis ke 200 reyal. E paske nou vle ede tout moun, nou pa vin fè mache nwè sou sou TikTok, sou YouTube. E ou menm ki poko abòne avè m sou YouTube, ou ka toujou antre nan paj TikTok sa e w ap wè logo YouTube la k ap dirèk k ap direksyone w dirèkteman sou chanel mwen pou moun ki gen difikilte pou antre an kontak avem yo e ki paka antre sou tiktok pou pran nimewo a nap kite nimewo a pou li ki se 15 99 21 03 15 99 21 03 bon an nou pase direkteman nan videyo a la ki se ki tip de dokiman wap bezwen lè ke w rive an ayiti e pou al pran viza. Lè ke w fin apwouve nan pwogram nou la. Bon, n ap kite yon dènye mesay osi ki se si yon moun gen paspò l ki ekspire ki gen, ki prevwa fè l, nou pral bay, ki vle aplike, e nou pral bay kèlke detay sou sa osi. Bon, lè ke w fin apwouve nan pwogram nou la la, e anbasad la an Ayiti ap antre an kontak avè w, l ap voye yon link ba ou sou imèl ou. Sou link sa w ap moute, w ap ranpli fòmilè viza ki pral genyen ki pral gen ke ou pral bezwen bay done ou e apre ke ou fin bay done ou e wap bezwen 2 bout foto apre ke ou fin bay 2 bout foto a ou fin mete 2 bout foto a wap bezwen siyen non non papye pou voye l sou sistèm nan osi apre sa ke ap rantre an kontak avè w pou yo baw e dat Yo ba w dat pou al pou al pote paspò a ale. Men apre ke yo fin pote paspò a ale, yo pa ap ba w viza a sou menm lè a, y ap ba ou l apre de, twa jou. Bon, men ki dokiman w ap bezwen pou leve pou al pran viza sa. Se de sa nou pral pale la mentnan. Kounye. Wi, w ap bezwen, premye dokiman w ap bezwen pou al pran viza anbasad la, w ap bezwen paspò w. Paspò w se dokiman sa ke w ap bezwen avan pou al anbasad la. Apre paspò wap bezwen fich kew fin ranpli viza sa kem fèk esplike nou kijan pou nou kijan ke pou nou fèl la ki se wap moute sou link anbasad la ap voye ba ou a e wap ranpli fòmilè sa e wap mete done sa ke nou te di wap mete yo. Bon apre sa wap bezwen e nan dat paske anbasad la ap ba w yon dat pa egzanp si l ta di w pral depoze 30 lè sa wap wè l sou email la wap fè screenshot la epi w retire l enpi w pral ap avèk dat la osi se 3 sa yo senpleman 3 bagay sa yo senpleman lè ke ou pral pran viza w an Ayiti ou pa bezwen kaziye jidisyè menm jan ak moun tande kap di yo wap bezwen kaziye jidisyè yo. Ou pa bezwen ekstrè dachiv egalize, sèlman pa depi e pwogram Lula a wi, sèlman paspò w e fich ke w ranpli viza e dat e w ap enprime dat yo ba w la jis pou al depoze a, pou al pote paspò ale e aprè 2 jou 3 jou yo rele w yo di w paspò w gentan prè. Lòt bagay ankò e m te di m ap bay nan dènye videyo a, pa egzanp yon moun ki gen ki gen yon paspò ki ekspire, pa egzanp moun Ayiti a, paspò l ekspire l ta vle aplike, èske l ka aplike? Wi! Ou ka aplike. Ou rezève plas la. Imedyatman, pa egzanp jodi a 28, ou deside ou di ou gen yon paspò Ayiti ki ki ekspire e w ap tann pou w fè yon lòt paspò. Si w prevwa fè yon paspò reyèlman, ou ka aplike. W ap aplike a paspò ki ekspire a. W ap voye tout dosye w nòmal sou sistèm nan avèk paspò ki ekspire a. Apre sa, w ap tann anbasad lan, w ap tann ministè de la jistis antre an kontak avè w, paske l ap pran di tan. Men lè sa, paspò sa, w ap gentan fè paspò sa. Imedyatman ke anbasad la analize dosye w la, li rive sou dosye w la, l wè paspò ekspire. Sa l ap fè, l ap voye mande w paspò a. Imedyatman l voye mande w paspò a, lè sa sa w ap fè, w ap voye nouvo paspò a ba yo. E y ap ba w apwovasyon an sou de twa jou. sou de twa jou. Lè yo mande w yon dokiman, yo pa pran anpil tan. Depi yo mande w yon dokiman sou de twa jou, lè sa a moun nan apwouve. Lè sa a, lè w ap, lè ke w aplike avèk yon paspò ki ekspire, lè sa a w rezève plas sa a, kote ke lè yo vin mande w dokiman ki pa pral pran anpil tan ankò, ki pral pran yon de twa jou jis pou yo ba w apwovasyon, ki trè enpòtan pou w konnen. E yon lòt, yon lòt bagay m ap kite pou nou osi. Pou moun ki Sendomeng yo, pa egzanp, ki aplike, kote l aplike l ap kouri al Ayiti pou l di l pral tann viza Ayiti. Ou pa bezwen nan kouri. Imedyatman ou aplike, ou ka tann apwovasyon an ou ret Sendomeng. Pa egzanp, si w potoko gen ide al Ayiti, ou ka toujou rete Sendomeng. Apre sa w apwouve, ou toujou rete Sendomeng. Apre sa, lè ke anbasad la antre an kontak avè w, paske lè anbasad la ap antre an kontak avè w, l ap pran ti tan l osi, paske l gen anpil moun pou l antre an kontak avè yo. E ou tann anbasad la antre an kontak avè w. Lè ke l antre anbasad an kontak avè w, sa ke w ap fè, w ap bezwen ranpli fòmilè sa ke m te di oparavan. W ap bezwen ranpli li. Apre sa, l ap make yon dat ba ou. Apre ke l fin make yon dat ba ou, tout bagay sa yo anliy yo fèt. Yo pa fèt plezensèl. Yo pa fèt prezan. Se anliy ou fè sa yo. Ou ka se nou menm ou fè yo. Ou konprann? Apre sa, lè l make dat la, dat la l ka ba ou l, pa egzanp, jodi a 28, li ka ba ou l premye. Ou di mwens li ba ou l di lè sa ou menm ou desann Ayiti wal depoze. Ou pa menm bezwen gen moun m jwenn sa ke patnè a pale avè m sou sa yon patnè m pa sonje non li e li di m ke moun nan moun nan aplike m wè an jiyè epi moun nan gentan kouri madanm ni wi gentan kouri al Ayiti pou l al tann viza mezanmi se tan pèdi se pa plis tan pèdi ou tou Ayiti men Ayiti E puiske ou te gen yon bagay, swa ou te gen yon bagay wap fè sèlman, men wap nan kouri tann pwosesis la pi pre ke ou gentan al dep ou al chita Ayiti si ke ou pa pral fè anyen. Bon se konsèy sa m tap pote ban nou. E pataje videyo nou yo, nou gen videyo a sou YouTube osi, ou ka toujou antre sou paj tiktok sa epi ou direksyon nou dirèkteman sou YouTube. E nap baw bon jan enfòmasyon depi ou kontakte nou swa pou kèlkeswa sa ke l te ye ou kontakte nou depi nou gen enfòmasyon an nap pase w li San pwoblèm, ou pa bezwen pè poze nou kesyon nap reponn e ou pa bezwen pè depi se nou ki ap fè yon dosye pou ou, konnen dosye w la se gou la jan li a. Bon, se sa e nap kite nou la nap retounen nan yon lòt videyo.